Mwen se Valerio Saint Louis pou enfòme w. Men gran tit aktyalite ke n pral devlope pou ou nan bilten nouvèl nou pou jounen jodi a. Depite Repibliken Eta South Carolina ki rele Nancy Mace prezante yon pwojè lwa devan Kongrè a pou bloke Ayisyen yo pou yo pa rantre isit Ozetazini de fason pèmanan. Epi dosye tps la kreye gwo kriz nan domèn lasante nan vil Nouyòk la. Deja gen plizyè lopital ak mezon retrèt ti granmoun yo ki kanpe siyène ak enfimyè yo pou yo pa al travay. pou yo pa kapab kontinye travay sa kreye anpil pwoblèm nan lakou New York. Epi an Ayiti nou jwenn ke ansyen prezidan Michel Martelly te antre nan peyi l, plizyè patizan ak manm pati phtk yo te vin resevwa l devan lakay li nan Peguiville avèk anpil anbyans, bèl anbyans wololoy, bann rara, kòtèj, gwo machin tou nèf. Gen plizyè moun k ap mande tèt yo sa l vin fè nan peyi a. Gen plizyè lòt moun yo menm yo kontan yo di ke ansyen prezidan vin delivre peyi a pandan ke gen kèk lòt moun ki di ke se chèf bandi legal la ki retounen. Retou prezidan Harit Mateli se retou nou menm militan kap batay yo, nap sot nan mizè. Epi eleksyon nan peyi Dayiti, KEP a te òganize yon seyans similasyon pwosesis enskripsyon pou moun ki pral vote yo nan eleksyon sa a ki ta dwe fèt sou tout teritwa peyi Dayiti pandan ane sa a. Epi minis jistis ak sekirite piblik lan Patrick Pélissier ansanm avèk reprezantan fòs represyon gang yo ann Ayiti te siyen yon pwotokòl dakò ki di ke fòk yo ta dwe remèt leta ayisyen an tout sispèk, tout moun ke yo ta arete ansanm avèk zam, minisyon ak lòt materyèl ke yo ta sezi pandan operasyon arestasyon sa yo. Epi yon lòt bò nou jwenn ke Mèt Caleb Jean Baptiste li menm, li mande pou yo ta arete epi mennen devan lajistis lidè Pitit Desalin nan Moïse Jean Charles. Pou yo pran responsablite yo kont yon delenkan tankou Moïse Jean Charles. Aktyalite nasyonal isit Ozetazini, Pentagòn lanse yon tès testostewòn obligatwa pou tout sòlda ameriken yo. Epi aktyalite entènasyonal la nou jwenn ke Lèzetazini enpoze yon taks 25 pousan sou plizyè pwodui kap soti nan peyi Brezil. Se gran tit aktyalite sa ke nou pral devlope pou ou talè konsa nan bilten nouvèl nou depi sal lè nouvèl nou nan lakou Long Island, New York. Yon lòt fwa ankò n ap di w byenvini nan bilten nouvèl nou sou tout platfòm nou yo e patikilyèman sou platfòm tele imaj yo. Men aktyalite a an detay. Isit Ozetazini pwojè lwa pou bloke Ayisyen pou yo pa rantre isit Ozetazini de fason pèmanan. Gen yon gwo deba k ap fèt la sèjousi nan palman ameriken an sou yon nouvo pwojè lwa ki vize dirèkteman imigran Ayisyen yo nan peyi Etazini. Depite repibliken eta South Carolina sa a ki rele Nancy Mace sot prezante yon pwojè lwa devan Kongrè a ke yo rele Third World Immigration Moratorium Act. Dokiman sa a mande pou bloke e anpeche sitwayen ki soti nan 39 peyi antre sou teritwa ameriken an pou yon ti tan endetèmine. Pami peyi sa yo nou jwenn non peyi Dayiti ki ekri an grann lèt nan mitan lis restriksyon peyi sa yo. Si pwojè lwa sa a ta pase, l ap vin kounye a la tounen yon lwa pèmanan k ap anpeche konpatriyòt ayisyen nou yo jwenn viza oubyen jwenn pèmisyon pou yo kapab antre legalman sou tè ameriken an, yon demach ki sanble tèt koupe avèk gwo desizyon restriksyon ke gouvènman Donald Trump lan te konn pran avan sa. Nou menm sonje ke nan premye tèm nan, enben, administrasyon Donald Trump lan te gen tandans pran jan de desizyon sa yo. Pou defann pwopozisyon li an, nou jwenn ke depite repibliken eta South Carolina a ki rele Nancy Mace, li deklare ke se yon mezi sekirite ki nesesè pou pwoteje kominote ameriken yo. Li fè konnen ke leta ayisyen an pa bay ase enfòmasyon pou pèmèt yo tcheke background sitwayen li yo, epi ke gouvènman ayisyen an tou refize kolabore kòm sa dwa avèk Etazini pou kapab e ben depòte sitwayen ayisyen yo, ki vle di ke gouvènman ayisyen an li menm pa i sanblerai pa bay bon jan kolaborasyon pou yo ta depòte ayisyen ke y ap voye tounen nan peyi yo. Se sa ke l fè konnen. Men tèks pwopozisyon lwa sa a prevwa kèk eksepsyon ki byen presi ladan, tankou pou moun ki gen rezidans pèmanan yo, donk ki vle di moun ki gen green cart yo, yo pa ladan l. diplomat oubyen atlèt entènasyonal yo k ap vin patisipe nan gwo konpetisyon spòtif isit Ozetazini. Moun sa yo pa ladann. Men pou rès popilasyon an, enben pòt Lèzetazini ap rete fèmen nèt ale. Y ap fèmen pòtay pòt Lèzetazini. Anplis de sa, pwojè lwa sa a mande tou pou ke responsab sekirite nasyonal avèk otorite entelijans ameriken yo fè yon revizyon sou sitiyasyon peyi Dayiti chak 180 jou pou yo kapab rapòte bay Kongrè a. Sa vle di ke blokaj sa a ki ta ka sou do peyi Dayiti kapab rete an aplikasyon pou yon tan ki pa menm gen limit si yo ta jije ke kondisyon nan peyi Dayiti yo, yo pa janm chanje. 182 jou, chak 192 jou fò yo fè yon rapò sou Ayiti pou yo wè si sitiyasyon yon ti jan miyò e si sitiyasyon vin miyò petèt ke pwojè de lwa sa, dayè se yon pwojè de lwa, enben petèt ke y ap kite Ayisyen yo finalman rantre Ozetazini. Sa a se yon pwopozisyon ke depite sa a ki rele Nancy Mace prezante devan Kongrè Ameriken an. Ann avanse nan bilten nouvèl nou, nou pral kontinye pale w de dosye tps la, yon dosye ki ap kreye gwo kriz nan domèn lasante, fwa sa nan vil New York lan. Enben desizyon Tribinal Siprèm nan, lè l te pran desizyon sa a pou l bay Administrasyon Donald Trump lan dwa pou l mete fen nan pwogram pwoteksyon tanporè sa ke nou rele tps la, desizyon sa a lage yon gwo kè sote nan mitan plizyè milye fanmi ayisyen. e anpil nan yo ap viv nan Eta New York la. Mezi sa a pa sèlman menase pou l dechire fanmi yo, men l riske tou paralize sistèm lasante a nan vil New York patikilyèman, kote ke gen anpil Ayisyen k ap travay di, anpil fè plizyè chif travay pou bay moun swen lasante nan New York. Nou konn sa, gen anpil Ayisyen, Ayisyèn ki se enfimyè ke yo ye, y ap travay nan lopital, y ap travay nan mezondretrèt yo. Pou n antre pi fon nan dosye sa a, n ap raple ke desizyon Tribinal Siprèm nan ki te pase avèk yon vòt de 6 vwa sou 3 nan dat 25 jen k sot pase a la, desizyon sa vin bay gouvènman an men leve pou l fini avèk tps la pou peyi Ayiti avèk peyi Siri, se pa Ayiti sèlman. Desizyon sa vini tou nan yon moman kote ke sitiyasyon sekirite ak sitiyasyon politik la an Ayiti se yon sitiyasyon ki rete difisil, kote ke vyolans gang yo ap fè ravaj e lavni moun sa yo, enben, Yo prèske pa gen lavni pou yo ta retounen nan peyi yo si yo ta vle retounen. Jiskaprezan, sitiyasyon an pa on ti jan fin miyò pou moun ki ta di, an nou di yo ta vle retounen volontèman lakay yo. Ale wè pou yo ta depòte yo. Nou konnen ke plizyè milye benefisyè tps yo, ke yo menm yo panse ke yo te jwenn yon refij isit, an sekirite isit Ozetazini, eben yo rejwenn yo jodi a nan yon kafou danjere kote ke yo pè pou yo pa depòte yo, pou yo voye yo tounen nan yon swadizan lanfè. Pou moun sa yo, gen moun pou tout bon vre. Yo pa ka tounen kote yo soti a la. Katye lakay yo bandi anvayi mete dife, touye moun, donk zòn sa son lanfè li ye pou moun sa yo. Kounye a la ann gade enpak sa pral genyen sou sistèm lasante nan vil New York lan patikilyèman piske rapò yo soti ki fè konnen ke deja vil New York lan kòmanse ap santi sekous desizyon sa ke yo pran nan zafè tps la. Gwo sendika travayè lasante a ki se Eleven Ninia Ninety Nine SEIU ansanm avèk plizyè lidè politik te reyini pou leve vwa yo byen wo kont desizyon sa a, desizyon Lakou Siprèm nan pou koupe tps la. Yo fè konnen ke travayè ayisyen yo se poto mitan lopital yo avèk kay pou ti granmoun yo. Se la a ke y ap travay, kay ti granmoun retrèt yo avèk lopital yo an jeneral nan New York. Anpil nan moun tps yo y ap travay kòm asistan enfimyè, CNA. oubyen enfimyè, moun k ap fè netwayaj avèk moun k ap prepare manje. Se yo ki ede ti granmoun yo avèk moun ki gen andikap yo pou yo benyen, pa egzanp, pou yo abiye, pou yo manje, epi pran medikaman yo chak jou. Se de moun ki se poto mitan sistèm medikal la nan jisteman sèten lopital e dan de mezon de retrèt pou ti granmoun. Si yo ta rive fòse moun sa yo pati kite peyi a, ap gen yon gwo mank travayè ki pral mete lavi ti granmoun sa yo an danje. Pou nou konprann reyalite sa a pi byen, gen yon travayè ayisyen li menm ki anba pwogram tps la k ap travay kòm moun k ap fè netwayaj nan yon kay de retrèt, yon mezon de retrèt, jan nou di avèk ti granmoun. Li te pale anba kouvè klandesten, ki vle di anonimman, li pa t vle yo montre figi l, kote ke l pa t vle yo devwale idantite l. Nou ka konprann li, li te yon ti jan pè. Li di ke se pou sekirite l. Li te di e map site l la nan moman an la. Li di, Mwen leve chak maten a 5 kè, mwen pran 2 bis pou m al netwaye chanm granmoun yo. Mwen bay tout kè m nan travay sa e granmoun sa yo se tankou se granmè m yo ye. Se tankou se ta fanmi m yo te ye. Mwen vle rete Nouyòk pou mwen an sekirite epi pou m kontinye ede ti granmoun mwen yo. Mwen pa ka tounen Ayiti, si m tounen, y ap touye m. Fen de sitasyon. Se konsa. Granmoun sa a li te pale nan yon entèvyou ke jisteman jounal ameriken te ba li. Se pawòl sa yo ki soti nan bouch li e kote ke li fè konnen mezanmi li son Ayisyen ki gen tps se vre men li lanse tou yon kri dalarm. Se kri dalarm yon imigran ki tap pale sou sitiyasyon ke li ye nan moman an la nan vil Nouyòk la. Li pa anvi tounen Ayiti, li pa ka tounen Ayiti e li pa vle tounen Ayiti paske li deja abitye a ti granmoun yo. Gen anpil nan Ayisyen ki gen tps yo kap travay jisteman nan eben mezon de retrèt yo, mezon ti granmoun yo oubyen lopital ki fin abitye avèk travay, ki abitye avèk moun sa yo e ti granmoun yo tou yo atache e yo abitye avèk ayisyen tps sa yo, moun tps sa yo, moun sa yo ki gen stati tanporè lan yo fin abitye avè yo pa ta vle se pèsonn lòt moun ki pou manyen yo ke moun sa yo ke se ayisyen ayisyèn sa yo kap travay. Pou n fini nap fè w konnen ke. Lidè yo nan New York, sa se vre, fò nou di l, yo pa gen entansyon kwaze bra yo. Sou dosye tps la, yo di yo pap kanpe la. Nou jwenn ke Nancy Hagans, ki se prezidan Asosyasyon Enfimyè Eta New York lan, NYSNA, li deklare byen fò ke yo kanpe an solidarite avèk tout benefisyè tps yo, ansanm avèk kominote imigran yo. Nancy Huggins raple tout moun ke enfimyè yo se de moun ki bay tout kalite moun swen sante san ke yo pa menm gade sou papye imigrasyon w, yo pa menm gade stati imigran ou, yo ba w lasante, yo ba w swen san ke yo pa mande w ou gen tps, ou imigran, ou rezidan. Sa se pou m di w yo pa fè sa men yo menm jounen jodi a y ap fè fas avèk jan de kesyon sa yo pou yo fè yo kite travay yo e eseye voye yo lakay yo. Enben li kontinye pou l di ke yo pral kontinye goumen pou ke imigran sa yo jwenn respè ak jistis ke yo merite de fason nòmal nan lakou New York. Yon sitiyasyon fò m di w ke n ap swiv de trè prè pou nou dayè ki enterese nou menm nan Tele Imaj, nan sal lè nouvèl nou, n ap eseye fè demach pou nou pale avèk moun ki gen tps. Si gen moun ki gen tps ki nan sitiyasyon sa ki ta renmen pale ansanm avèk nou, Nou envite yo kontakte Tele-Imaj e lè nou kontakte yo nou menm nou konprann ke yo gen laperèz, yo gen kè sote, yo pa vle devwale idantite yo, nou menm nap pwoteje yo, nap pwoteje idantite yo, nou senpleman vle fè kri dalarm sa, kri imigran sa yo rive pi lwen pou yo konprann ke li pa posib pou yo ta depòte Ayisyen sa yo ki deja ap travay nan peyi a, kap peye taks, ki fè fwaye yo, ki fè fanmi yo, ki gen timoun nan peyi sa, pou yo ta mennen yo tounen an Ayiti akoz de stati tanporè sa ke yo te genyen ke yo ta vle koupe.